Elan di pwa tout wap ka ak liv nan menw si w pa gen kay ou nan wap etidye pa menm ka sispèk. Oh map etid map toujou etidye bagay sa oh men. Paske papam jalou m konnen.
Granmoun degoutan sa lè vin wè tande oh nou te soti map di tijeune pa lache pou li paske li manjel pa bwè ji. Li pa bwè ji.

Men wi papa. Sa w pa ye non yo ka vin wè nou, nou chita avè yo bay ti blag. M pa wè son pwoblèm pou yo non. Wi men se si w gen kouraj wi gen de blag y ap ba w ou pap ka la sipòte w ap tonbe se mwen k ap di w wi. M te jènjan tou. Gen de pawòl yo ba w menm lè w te filozòf yon ka filozòf ou ka tonbe. E mwen pwouve sou nou mwen m vye retou m te la anvan yo. E jènjan sa yo kounya Ou wè yap mache ak yon pantalon e pia yo pou yo ouvè piy pa tonbe a yo gen anpil sou yo yo gen anpil sou yo esak fè anpil ap veye pou nou petèt nou pa gen konprann ase pou nou konbat avèk. Tanm epa pou di ke e mennaj ou ka yon zanmi ki vin wè w ki vin baw vizit.
Etan map bezwen poum wè yo poum ka admire yo byen poum wè kijan de moun yo ye ki moun nou frekante yo se dekwa poum ka di nou

Sa di nou met tèt an nou ansanm depi yon nou yon bagay lòt la wè y tou e se sa. E kòm s on bèl bagay se sa m toujou di nou nenpòt moun nou wè pa kouri pran chay la sou kontè nou sinon nou di papa nou. Alò kòm nou di n ap di m sa alò nou di m sa nou esplike mwen se pou nou fè yo vini pou m ka wè yo pou m wè kalite a yo si yo soti de fanmiy mwen m a di nou sa k gen.

Ti jenòm sa a plizyè fwa li bay plizyè bwat alò ou ponkò di m kouman l ye alò li lèse pou mwen poze paske ou pi gran m konnen ou gen pi bon egzanp sa di m ap tann oo si Bondye te ka fè nou byen tonbe paske mwen gen yon sèten de mòd tèt kòde yon sèten de mòd pye ouvri mwen m mwen m pa kache di nou e m pa m pa admèt ak yo.

Depi w wè pou nou gen telefòn an nou m paka antre ladan, m paka chache sa m bezwen ladan, anben nou gon nou gon twonpay nan sa. Sa gon. Sa rete pou vini la a. M ap tann antre aprè midi a oubyen pou demen si Dye vle. Depi m wè pa gen pou nou ban m telefòn yo kanpe la pou fouye telefòn yo

Se manman ki ap peye nan tout sa lap fè. E sa fè tout jounen li di konsa la pral jwenn manman papa. Paske li konn ou papa se tel tout tout dezod lap fè yo pa wè w. Map koupe konvèsasyon sa te bout pwogram sot isit la ki al di map bay ka manman ka manman ka manman se mwen papa e mwen k travay ki mennen nou nan nouvo kote nou ya se mwen k pou konnen kouman nou ye e mwen k pou renmèt nou ba yon moun epa manman Se pa manman l. Tout tan Titi toujou zanmi an manman li pase papa li. Men mwen e mwen k pase men e mwen k manman mwen k papa e mwen k an papye nou e mwen k konn kouman nou leve. Se mwen k pou remèt on on moun moun men e pa manman l pou konnen sa. Papa, pa fè kòlè papa, pa fè kòlè ou konnen mwen renmen w anpil.

M pa ka pa renmen nou al ak moun depi nan nou lage tèt an nan tout bagay a de manm gen nou nan siveyans. Pou m fè zewo nan fwa lanwen M pito retounen nan fe anwen ki san Ayiti Olye pou m fè zewo nan fwa lanwen. M pito retounen nan peyi a mwen ki san Dayiti olye pou m fè zewo nan fwaye kay mwen. Bon e poukisa w ap chante la kounya la? M ap chante e pa li. An chante pou leve timoun yo pou al fè zewo la. Pito fè sakrifis ak yo wi. Gade m vin la m jwenn yon vèy.

Map mande pou ti moun yo kote pran yo lal fè 2 jou ansanm avèk yo menm ou konnen papa e gason l gen madanm epi manman avèk bèlmè e pa menm jan m tal pran yo men makomè humm e et priyè map mande pou ti moun yo paske ti moun yo vrèman sa.
Aww men mwen kòman enpasyans pou nou pran wi ki rezon pou nou pran enpasyans paske mwen menm m gen pam yo la se kenbe kenbe men lèm lè rele m ba yo gwo kout baton papa a mèt papa a mech papa a vin fache men m di se pou se ou menm ki pou ede m korije timoun yo paske e pap e piti e tifi toujou pè papa yo pa pè manman se.